Hansi Flick tèlman regrèt match sa fas avèk FC Barcelone yè e yo toujou di depi gen viktwa dan pa ka rete anndan bouch se deyò l nèt li rete se dan griyen depi gen bèl viktwa k ap fèt men depi pa gen viktwa dan sere. Hansi-Flick regrèt match la fas avèk Atlético de Madrid, men m panse si gen yon moun ki ta dwe regrèt se Atlético, paske se Atlético ki ouvri skò, se Atlético ki agrave skò, depi nan premyè minit ebyen yo ba w gòl. E donk de twa minit pita, dezyèm gòl, sa vle di moun ki ta dwe regrèt se Diego Simeone, se pa Hansi Flick, paske se li ki t ap mennen, se yo ki te plis pa, ki te plis anvi genyen. Paske depi nan kòmansman yo montre ke yo vin genyen. Hein? FC Barcelone, Atlético de Madrid, donk yo te ofri nou yon match absoliman, alò dantèsk,

Nap tande koze wi. Alò ke, ebyen jwè Hansi Flick yo, yo te reyalize yon antam katastwofik e yo te ankese 2 bi nan mwen de 10 minit sèlman, ebyen kotch alman li regrèt anpil ke ekip li a te apiye ebyen sou akseleratè sèlman yon fwa, ebyen mal la li ta pral fè. Ebyen notan egalman de lakin defansiv. Alò se la wi, m pa konn si tout moun wè sa, yo toujou fè remak FC Barcelone ap bay anpil gòl, men yo pa wè FC Barcelone gon defans bwouyon tou non. Se yon defans bwouyon Barça gen, Barça pa gon bon defans pase sa non. Barça pa gon bon defans pase sa. Yon defans bwouyon k ap ranmase gòl wi. Li bay anpil gòl men konsa tou l pran anpil gòl tou. Si w al nan tout konpetisyon la, se pa 2 gòl non ekip sa a pa pran. Donk. Ebyen li fè konnen ke mwen desi de rezilta sa paske nou kapab wè kòman nou te jwe apre nou te ankese 2 bi yo. Li di donk nou kreye enòmeman dokazyon nan dènyè minit yo. Donk nou konsede twòp opòtinite. Alò, yo se yon ekip ki trè fò. E donk an nou genyen 2 gran opòtinite pou n te genyen. Alò nou te genyen 2 gran opòtinite pou n te genyen match la. Donk an nou dwe diskite avèk ekip la sou koze 2 gòl ke nap ankese yo. Ahh m panse se mwen ase ki te fè remak la. M panse se mwen ase ki te wè Barça pran anpil gòl wi. Heheheh. Se yon defans bwouyon wi. Se paske, se paske, menm jan wè Manchester City se yon defans bwouyon an. Men si Manchester City te gen moun ki pou ap met balon nan kan, yo pa tap kwè, yo pa tap twò wè defans bwouyon an non. Ebyen se sa ki kouvri defans bwouyon FC Barcelone nan wi. Yo gen moun kap met balon nan kan. Men kounye a yo vin reponn manman yo resi wè l. Li di mwen espere ke ekip la ap kapab korije erè sa yo jodi a. Paske nou pran twòp gòl. Ou ka imajine sa. Li di mwen panse ke ekip la li jèn, genyen ankò de maj donk pou nou amelyore pou retou lan. Ekip deja prevwa kap fèt le 2 avril 2025 lan la nan Wanda Metropolitano an Gade, nan Wanda Metropolitano an, bagay la pap dous pou FC Barcelone non. Sa a se klè wi. Nan Wanda Metropolitano a, defwa, non, li pa fasil non. Men, an pa rete sou sa, gen Lamine Yamal ki fache pou mouri. Li fache kou kong. Pou ki sa nou konnen? Ebyen paske jounalis p dwe wòl ki se jounalis el chilenguito nan kapital espanyòl la ebyen pou paske li te mansyone konbyen tan Lamine Yamal genyen li pa make nan liga Lamine Yamal fache poutèt sa sèlman e li dezabòne avèl sou Instagram e gwo koze wi. Menm jan Lamine Yamal te dezabòne avèk donk sou Instagram avèk Messi paske Messi pat abòne avèl an retou li dezabòne avèl hehehe esak fè wap di konsa e di se tanl gen li timoun toujou donk li moutre w kel pa renmen kritik donk ki mele mwen kritikem donk byen okontrè kritik la se lik pou sèvim poum vin pi fò poum aranjem poum met pyem kote poum dwe metel poum pa mete pyem kotem pa dwe metel. Ebyen Lamine Yamal la li montre yo se yon jwè ki genlè rankè paske sak fè sa e ebyen Lamine Yamal gen pwoblèm a sèlman 17 an Lamine Yamal li deja akonpli donk de trè bèl bagay avèk Barcelone ekip nasyonal Espay la me e nou kapab di son jwè ebyen ki gen dimal avèk sèten kritik. Donk li pa renmen kritik. Yè swa, ebyen, amatè foutbòl yo, yo t ap regale devan demi final FC Barcelone nan, nan koup di Wa. E Espanyòl, alò, e Barcelone e Atletico de Madrid, apre yon debi de match kanon nan Colchoneros, 2 fòmasyon yo, yo ta pral donk kite teren an sou yon skò nul. spektakulè, ebyen titilè pou match sa, Lamine Yamal, ki ta pral ebyen distenge paske li ta pral delivre yon pas desiziv, pandan entènasyonal espayòl la, li pat make. Ankò yn fwa, yo kritike Vinicius paske li pat janm make, ebyen Vinicius mete fen nan sa. Nan Liga a alò, nan Liga a, Ebyen, et blot kote, absans de bi de Lamine Yamal li regilyèman pwente di dwa nan Liga pa egzanp, Blaugrana li pa twouve chemen, li pa jwenn chemen dè filè depi 26 oktòb 2024. Klasiko a ki te ranpòte fas avèk Real Madrid 4 bi a 0, li te vizibleman donk repwòch yo ta pral kòmanse donk ap titile jèn de 17 an entèwoje lasemèn dènyè pa O Mundo Deportivo, jounal pro katalan, Lamine Yamal li te reponn du tac au tac o journaliste. Lamine Yamal l ap vanje sou Instagram. Non, fèt atansyon. E Lamine Yamal ta prale pou l di e kan avon nou jwe kontre Valans, lè nou te jwe kont Valans nan kar de final koup di Roi, li di donk mwen pa t make depi 2 semèn. Si nou kalifye pou Lig dè Chanpyon e ke mwen make nan demi final e an final e an Liga, li di gòl yo ap vini. Li di, Lè m ap make plis nan lega, on me dira que je ne marque pas en coupe du roi. Ou tande? Li di, Lè m p ap make, lè m kòmanse vin ap make nan lega, n ap di konsa, A, m gen kèk tan ke m pa make nan koup di wa. Son remak. Sa vle di depi m make nan yon konpetisyon m pa make nan yon lòt. Nan sa m ap make a nou p ap ret sou li, men nan sa ke m p ap make a se sou li n ap entewoje, se la n ap baze, se sa Lamine Yamal fè konnen. E li te pasè, men li te toujou rete mye yè fas avèk Atletico de Madrid. Lamine Yamal li tante donk pou li ta kapab mete fen avèk polemik sa a, sepandan la selèb emisyon El Chilenguito li ta pral retounen ebyen sou bagay sa e li agase seryezman Lamine Yamal. Ebyen sela alò sa ne deranj kon n aktyalize le nonb de match dan lèkèl il na pa marke. Donk sa pa ka deranje donk si vreman Yo enimere nan konbyen match li fè li pa make nan Liga a aprè chak rankont yo toujou donk enimere rankont yo yap kontwole yo. Kan nou di aprè chak match sa fè iks match ke li jwe li pa make li panse ke li pote anpil sou tèren

Depi ou pa make, e kòm si ou pa fè anyen. Paske, ou wè si son milye de teren kap jwe k pa make, li pa yon pwoblèm nan. Ou gen dwa pa make anpil, antan ki atakan men fò ou make. Depi ou pa make, yap kritike ou. Ebyen, e kritik sa yo Vini sot pran la, li menm, li mete fen avè l. Vini rete sou 3 mwa l pa make, li met fen a sa. Kounya la, M sonje m tap pale de sa, gen yon moun, yon fanatik la Minerval ki di, oh kite timoun nan son timoun li ye, kite timoun nan son timoun li ye. Bon, poukisa lè l fè gòl ou kontan? Poukisa ou selebre? Poukisa ou kontan, ou fè gwo fèt, ou pete chanpay, ou achte pil kès byè ou? Epi lè Raphinha make, ou pa kontan? Gadon pwoblèm mesye. E lè Raphinha make ou pa kontan. E ou konn jwè w la li pa efikas devan bi. Tout gòl k ap fèt yo la, plis gòl yo se Robert Lewandowski, Raphinha k ap fè yo. Paske jwè a li poko efikas ase pou l fè yon seri de bagay. Li pa bon nan finisyon yo. Finisyon l yo poko bon. E pa li kap make gòl yo. Lè lòt moun make, ou pa kontan. Lè li menm li make ou kontan e li pa ka make anpil. E kounye a wap fè konnen e timoun li ye. Se yon atakan li ye frè m. Pandan se tan li menm lap tiye tèt li la pou l make. Epi tande sa wap di. Ebyen yo fè konnen malgre l gen tout sa yo, men depi l pa make, gon bagay ki manke, gon bagay ki pa mache. ebyen e kòm si l avè lobligasyon de make a chak match. Donk se kòm si yo ta di nan chak match li gen obligasyon pou l make men se pa sa l ye vre. Donk se sa jounalis la donk li deklare ki se Jose Alvarez Pedrerol alò spesyalis alò e donk di Barça Joseph Pedrerol li ta pral konkli epizòd sa an revelan ke ebyen Lamine Yamal li arete de swiv Donk Pedro Roll sou Instagram apre pòs li te fè El Chilenguito sou Twitter di 22 fevriye dènye, dizan ke Lamine Yamal n'avait plus marqué en Liga depuis 119 jours, san prèske se donk swa prèske 4 mwa. Epi Lamine Yamal lè ke wè pòs la li tou dezabòne avèl sou Instagram. Koze yo anpil.